Bonswa tout moun ki fè pati chanèl Chan de konesans, jodi an se yon plezi pou nou vini fè swivi ansanm avèk videyo presedan ke nou te fè, nou tap pale sou viza elektwonik Brezil lan. Se tout yon plezi jodi an pou nou pataje 7 lòt pwen ki ekstrememan enpòtan pou ou jodi an pou ka pa tonbe nan erè pandan ke ou pral fè pwosesis sa. Ok, kounya la nou pral pati ansanm avèk premye pwen nou genyen jodi an. Pa bliye pwosesis sa, lè ke wap fè aplikasyon an, youn nan dokiman esansyèl ou bezwen genyen, e dokiman sa m gen yon ti konsèy map ba nou sou li ki se paspò nou, paske nou konnen son dokiman, donk ou paka pa genyen l pou ke w vwayaje ale. nan yon lòt peyi. Pou kite tèritwa pa w la pou al yon lòt kote, ou oblije gen paspò nan men w. Ok. Men, youn nan erè Ayisyen toujou fè, paske ou konnen se yon viza elektwonik y ap bay, Ayisyen yo souvan pran telefòn yo paske jounen jodi an, nou konnen teknoloji an li avanse, gen anpil aplikasyon kote ke ou kapab skane dokiman sou telefòn ou. Olye ke Ayisyen sa yo ale nan yon sibèkafe Pou y ale skane dokiman yo, de preferans, yo pran telefòn yo, yo skane paspò yo, epi yo voye l ale. Ban m di nou yon bagay, lè w ap regle jan de dosye enpòtan sa yo, ou pa itilize telefòn ou pou skane dokiman, menm lè telefòn ou li ta avanse nenpòt jan l avanse nan teknoloji an. L ap pi bon pou ou si tout fwa w al depanse yon ti kòb nan yon sibèkafe, lè sa kounye a la, w ap kapab skane dokiman w nan ansanm avèk yon kalite k ap pi bon epi lè sa w ap fè yon aplikasyon, lè ke dosye w lan rive jwenn gouvènman Brezil lan, l ap byen resevwa l e l ap wè dokiman li klè devan li ap ka li tout sa ki nan dokiman, lè sa l ap pi fasil pou ou. Men apa de dokiman paspò yo di w ap bezwen pou w aplike, an di nan pwogram sa, yo gen yon lòt bagay yo di n ap bezwen ankò. Yo di n ap bezwen yon foto. Men foto sa, yo ba nou mezi ke n ap bezwen an. Yo ba nou gwosè ke n ap bezwen an. Pou nou pa voye nenpòt foto ale. Se sa k fè nou bezwen prete anpil atansyon lè n ap fè aplikasyon an. Pa egzanp, yo di nou klèman, youn nan dokiman, youn nan gwosè, dizon, n ap bezwen lè n ap fè l, n ap wè yo make la, Òganizasyon Avyasyon Sivil Entènasyonal, gwosè li egzije an se yon gwosè de 35 pa 45 milimèt, sa nou kapab di ki egal ansanm avèk 3 vigil 5 pa 4 vigil 5 santimèt. Sa vle di foto pral fè an li dwe antre andedan gwosè sa a yo bay lan. Si tout fwa li pi gwo oubyen si tout fwa li pi piti, donk ou riske pèdi pwosesis ou a ou pral fè oubyen aplikasyon ou pral fè an akoz de foto sa ke ou voye an ki pa respekte gwosè, ki pa respekte limit ke yo mande an. Youn nan lòt bagay yo di ankò, nou konnen gen de timoun k ap vwayaje ansanm avèk paran yo. La n ap pale de minè, sa vle di yon moun ki poko genyen 18 an. Li poko majè. Donk yo di pou timoun sa yo, w ap bezwen yon otorizasyon. Otorizasyon sa, si timoun nan se ansanm avèk manman l l ap viv Ayiti, papa timoun sa isit Brezil ap oblije ale nan eta sivil, donk l ap oblije fè yon otorizasyon e otorizasyon sa, li prale pou ke li otantifye dokiman sa, li pral legalize li nan eta sivil epi pou l ka voye dokiman sa ale nan dosye an pandan l ap fè l. Donk si se pa sa, timoun nan pap ka vwayaje. Men si timoun nan si ansanm avèk papa li ye Ayiti, se menm bagay lan wap fè. Manman ki Brezil, lap fè yon otorizasyon, li prale nan eta sivil lap legalize l, epi lap voye l bay papa pou papa kapab jwenn otorizasyon pou ke li ka vwayaje ansanm avèk timoun nan. Nou pral gade pou nou wè twazyèm bagay yo mande nou. Yo di konsa, si yo jwenn. Ou voye yon fo dokiman oubyen ou bay manti nan dosye a, y ap anile l e w p ap ka patisipe ankò. Donk nou konnen Ayisyen yo fò. Depi ke y ap fè yon aplikasyon nan dosye, yo tout ta renmen reyisi, yo tout ta renmen bon, menm lè moun nan li pa rantre nan kategori moun sa yo. Donk, yo fè favor sa. Li pa antre nan kategori moun sa yo ki kapab gen viza elektwonik sa. Donk, anpil Ayisyen pral chèche pran chans yo tou. Men, pandan ke w ap chèche pran chans ou, pa bliye, ou ka bouche pòt pou ou tou si alavni, Brezil ta vin ouvri yon lòt pwosesis pou ou menm kounya la, ki ta ka gen chans aplike pou rantre Brezil, ou pa gen chans lan. Paske ou te fè fwod, ou te rantre nan pwosesis sa ki pa fèt pou ou e ou konsyan l pa fèt pou ou, men kòm ou bezwen pase, ou bezwen, an di fè bagay magouj, lè sa ou voye dokiman pa w, ou vin bay tèt ou yon kontradiksyon kounya la, ou vin bay tèt ou yon entèdiksyon pou nou pi byen di, donk kounya la ou pap ka vini Brezil yon lòt fwa ankò. An nou gade kounye la katriyèm pwen yo touche ansanm avèk nou. Yo di konsa, sèl nan èpòt ki sou teritwa Ayiti yon moun ki gen viza elektwonik sa l ap kapab vwayaje. Tande byen, nou konnen gen anpil Ayisyen k ap viv Repiblik Dominikèn, gen lòt Ayisyen k ap viv patouye ayè, men yo fè nou konnen klèman viza elektwonik sa yo bay lan Pou Ayisyen ki te fè pati regwoupman familyal nan pwogram nou la nou tout nou konnen an, yo fè konnen, si tout fwa ou pa sou teritwa Ayiti an ou oblije rantre Ayiti pou kapab pran vòl nan youn nan èpòt Ayiti genyen yo, paske yo pa bay aksè, yo pa bay otorizasyon avèk viza elektwonik sa Pou vwayaje nan yon èpòt entènasyonal, sa vle di pou ale Repiblik Dominikèn oubyen pou ale Panama pou vwayaje, pou ale nan nenpòt lòt peyi ke li an, pou w ta pran vòl pou ale Brezil ansanm avèk tip viza sa. An nou gade kounye a la senkyèm pwen an, ki sa li di? Nan senkyèm pwen an, yo di konsa, se konpayi avyon yo k ap gen responsablite pou verifye otantisite viza yo avan kliyan yo pran vòl. Nou konnen jan m di nou an, Teknoloji an, si nou betize lap kite nou dèyè, tèlman l avanse. Donk kounya la nou gen sa yo rele QR kod lan, isit Brezil yo rele sa QR code. Donk se li menm kap genyen nan otorizasyon yap ba ou a. Sa vle di viza elektwonik lan ki se ann di yon otorizasyon kap genyen ann di An QR code sa ladanl. Donk sa vle di ap gon aparèy pou ke yo gade, pou ke yo verifye otantisite, an di dokiman kap nan won an pou yo wè si son bon oubyen si son fo li ye. E si sa ta rive tou, se ta yon fo li ye, yo sipoze entèdiw vwayaje pou pa rantre Brezil ansanm avèk li. E se konpayi ayeryèn yo Donk nan kominike sa a yo sòti an yo fè konnen ki gen total responsablite ki dwe verifye otantisite tout otorizasyon sa yo ki pral vwayaje pou rantre Brezil. An nou gade pi devan pou nou wè ki sa yo di ankò. Yo di nou konsa, Kontravansyon ak penalite sou do tout konpayi ayeryèn oubyen konpayi avyon ki kite yon moun vwayaje ak fo dokiman. N ap wè tèks sa a. Li gen anpil danje ladan l. Konpayi ayeryèn yo deja yo pa t vle fè vòl sou Ayiti, malgre yo fè anpil lajan nan vòl sa yo, sitou pou vòl frete yo. Sa a nou pa ka kache l, yo fè anpil lajan. Paske avyon yo, konpayi ayeryèn yo pa t ap janm al riske, malgre te gen yon epòk, te gen katouch ki te kòmanse rive sou yo nan èpòt la, yo pa t ap janm riske pou yo pede ale, pou yo pèsiste nan fè vòl. Malgre m konnen gen anpil demach ki fèt vrèman. Gen anpil moun ki peye pri pou ki yo kapab fè avyon sa yo aksepte fè vòl frete de Ayiti ansanm avèk Brezil. Men bagay lan kapab kounya la vin pi mal. Si yo di nan nòt lan, se konpayi aryèn yo ki gen responsabilite pou verifye otantisite, e y ale pi lwen ankò yo di nenpòt moun ki ta vwayaje ansanm avèk yon fo dokiman, yon fo otorizasyon, yon fo viza, se konpayi aryèn lan y ap bay kontravansyon, se li k ap peye penalite, Ou konprann? Donk se li ki pral gen pou l peye kontravansyon nan peyi Brezil si l kite yon moun vwayaje ansanm avèk fo dokiman. Yo pa di moun ki kontrakte avyon an non. Men yo di se konpayi ayeryèn nan k ap gen responsablite sa. Donk sa vle di m twouve sa li menm li trè danjre. Sa vle di konpayi ayeryèn yo sa ka rive yo deside, si tout fwa yo pa genyen pa egzanp ekipman sifizan nan men yo pou yo verifye otantisite dokiman sa yo, yo ka deside yo di ben Jan bagay lan vini an la, se vre Brezil fasilite Ayisyen sa yo rantre, men de lòt kote, li difikilte pwosesis lan kote ke l lage chaj lan sou nou, li pa lage l sou polis federal, li pa lage l sou ministè de la jistis, ou konprann? Donk se sou nou yo lage chaj lan. Ann ale kounya la nan dènye pwen nou genyen pou aswè an. Se sa k fè m te di nou, m pa t ka ba nou tout pwen yo nan videyo ke m te pwodui yè an, men m te di nou, chak fwa mwen vini, m ap vini ansanm avèk 7 pwen pou nou sou nòt ofisyèl sa ke gouvènman Brezil lan te soti ki gen rapò ansanm avèk viza elektwonik ke yo bay ansanm avèk Ayisyen yo. Setyèm e dènye pwen nou gen pou nou touche, yo di nou konsa avan 90 jou ou dwe gentan rantre nan polis federal pou ke wal legalize tèt ou pou ke wal fè otorizasyon rezidans. Otomatikman ou fin rantre Brezil sou viza elektwonik sa, Donk ou pa dwe kite 90 jou pon lakay ou san ke ou pa gen tan kouri ale nan yon polis federal pou ke ou kapab legalize tèt ou, pou ke ou kapab fè pwosesis pou rezidans sa yo rele Autorizasyon de Residência. Donk ou oblije ale nan yon polis federal pou ke ou ale fè otorizasyon rezidans pou ke ou ka gen papye nan peyi moun yo pou ka gen rezidans. E yon fwa ou fin gen rezidans nan peyi moun yo, m garanti ou, w ap tèt frèt. Lapolis ap wè w nan lari kote ke y ap arete Brezilyen, kote ke y ap fè fouy sou Brezilyen, men ou menm ki imigran, w ap wè jan w respekte nan peyi Brezil. Se vre w p ap ka fè milyon nan peyi Brezil, men ti kal respè a, ou jwenn li. Lapè a, ou jwenn li. Ou pa jwenn kè sote sa ki gen Etazini an, ou pa jwenn kè sote sa ki gen nan Repiblik Dominikèn nan, e ki gen nan tan dout lòt peyi. Yon fwa ke w rive Brezil, m garanti w, menm lè w te rantre Brezil ilegal, m ba w total garanti, Wap ka fè aplikasyon isit Brezil kote ke ou legalize tèt ou e yo pap depòtew paske Brezil kèlke pa li renmen ayisyen. Se te zanmi nou frè nou Edwens, donk m panse nap wè ankò nan dènye video nou pral gen poun fè kote ke map pote 7 dènye pwen toujou sou menm an di kominike sa gouvènman Brezil lan li te sòti an. M pap janm bliye di nou sa, pou nou kapab ankouraje travay la son sèl bagay mwen toujou mande nou, abone ansanm avèk paj lan, pa bliye lèse yon like. e kite yon kòmantè tou sou dout ou genyen an yon fason pou mwen ka konnen ki jan de videyo k ap fè w plezi e ki jan de videyo m bezwen pwodui pou nou pou m pote enfòmasyon ke nou bezwen pou m retire dout nou genyen yo. M panse n ap wè ankò nan yon lòt videyo. Rete ansanm avèk lapè Senyè a.